Bonjou, bonswa fanmi yo, nou espere ke ou anfòm. Jodi a nou vrèman kontan pou nou pote videyo sa a pou ou ke ou pral apresye li ansanm avèk nou. Mèdam mesye jodi a nou pote pou ou yon gwo bout atis ki rele Jimmy Alcindor ki fèt Pòdepè yon 23 oktòb. Ou ta renmen konn kiyès ki Jimmy Alcindor? Ebyen n ap pran yon kout poz letan pou kapab Abòne ak chanèl la pou kapab like nap tounen pou nou kapab pote plis detay pou ou sou atis sa ki rele Jimmy Alcindor. Mèsi paske ou gentan like, paske ou gentan kòmante, paske ou gentan abòne avèk chanèl la. Ebyen jan nou te di w li, jodi a nou vin pale w de Jimmy Alcindor. aka Big Jim, Big Jim epi that's it. Lè w di Big Jim, ou gentan wè se yon best lyricist. Depi w di Big Jim, ou wè se yon gwo bout tonton rapè. Yon nèg ki itil rap kreyòl anpil, yon nèg ki travay anpil, anpil nan rap kreyòl. Se pa nou k pral prezante w Big Jim, paske Big Jim pase de prezantasyon. Jan nou te di w li. Jodi a nou pote biyografi Big Jim pou ou. Big Jim fèt 23 oktòb nan vil Pòdepè, nou pa gen ane a, sensèman nou pa gen ane a, paske ou konnen atis ayisyen pa souvan di dat yo fèt, èske pou lougawou pa manje yo? nou pa konnen, men nou pa gen ane a. Jimmy Alcindor fèt 23 oktòb nan vil Pòdepè. Ebyen, Jimmy Alcindor. aka Big Jim pral fè premye aparisyon l nan yon gwoup rap ki rele Brave Guys nan vil Pòdepè. Ebyen lè Big Jim pral fè premye aparisyon l nan Brave Guys nan vil Pòdepè, se la li pral pwouve talan l, li pral pwouve kapasite l genyen nan rap kreyòl. Aprè Brave Guys. Big Jim vin monte Pòtoprens pou kesyon etid li. Se la, nan kafou ayopò, Big Jim avèk kèk lòt zanmi ki sòti toujou nan Pòdepè nou kapab di pral mete tèt yo ansanm pou yo akouche yon gwoup rap. Se youn nan pi gwo gwoup rap ke peyi a konnen ki se Rock Fam. Rock Fam Lame a, ebyen yon dat ki te 18 novanb 2004 Nèg sa yo pral mete tèt yo ansanm, Big Jim avèk kèk lòt zanmi pral mete tèt yo ansanm pou yo bay peyi a gwoup sa a ki rele Rockfam lame a. Ebyen Big Jim pral ofri fanatik li yo yon albòm an solo an 2013. Ebyen fanatik yo tann, yo tann Big Jim pa janm pote albòm nan pou yo. Gen sa k fache, gen sa k di Big Jim parese. Sak di Big jim gen talan menl parese nan rap Big jim pa vle travay ebyen ane sa Big jim li menm pral prouve li pa parese li pral prouve ke li gen talan lè a petèt pat ko rive ebyen kounya lè a rive poul fè kè fanatik yo kontan li deja anonse album nan el deja pote on video pou nou ki titre emoraji son bèl bèl video m felisite Big jim anpil pou video sa m felisitel pou tèks la pou imajinasyonl. Ou menm ki se fanatik Big Jim, nap ankouraje w al sipòte atis la, al sipòte talan sa, achte albòm lan pou kapab ankouraje l konsa ou va sispann rele l parese, ou va sispann di Big Jim pap travay, fòk nou sipòte atis yo men fò n pa tann atis yo se lè yo mouri pou nou ba yo love la, ann sipòte atis yo nan fason pa nou jan nou kapab, se si ke atis yo ap konprann sipò nou, se si ke lanmou nou pou atis yo, lanmou nou ap rive sou atis yo. Aske lè w achte yon albòm yon atis, waww, m pap ba w manti, kè atis la kontan, atis la satisfè, atis la santi ke pwodui a rive sou ou. Ebyen, kesyon n ap poze sou kesyon albòm Big Jim lan, èske albòm sa ap toujou gen menm tit la? Selon mwen menm, se tit albòm sa. An 2013, se tit albòm nan. Selon mwen menm, èske albòm sa ap toujou rele Selon mwen menm? Eske nap toujou jwenn menm moun yo sou album sa tankou yon nèg tankou Wendy Traka chinwa yo pral kontan hein nou pa jwenn Jeff Replik eske nap toujou jwenn Lirikal sou album sa eske nap jwenn Degoutan eske nap jwenn yon nèg tankou Diwozi Rap depi w pale de Rap Gang Rap Di ou wè Diwozi eske nap jwenn Diwozi sou album sa yon nèg tankou Chuicks Mafya eske nap jwenn La Belle Bedjine yon fanm ki rèd anpil.